Medam e mesye, bonjou, bonswa pou nou tout, kòman nou ye? Se toujou avèk menm plezi lan ke m ap rantre lakay nou jodi an ankò pou pote pou nou menm yon nouvèl epizòd de Mizajou. Wi, mizajou sou kesyon imigrasyon mèdam mesye se sa kem pote pou nou menm yon gwo bout tonton nouvèl pou jodi an kem pral pataje ansanm avèk ou e nap trè kontan poun tande nouvèl sa a ebyen tout imigran ki san papye isi ozetazini gon chans jodi an la pou ke nou kapab genyen papye ebyen nou pral bezwen konnen ki sak fè sa ebyen yon gwo lwa ki pral depoze la disi semèn pwochèn nan parleman kiyès ki ap depoze l pou ki moun lap bon nou pral konn tout enfòmasyon sa yo dan kelke zenstan madam mesye an atandan kitem salye tout zanmi kominote pozitiv nou yo ki toujou gade videyo nou yo ou menm ki abòne sa fè nou anpil plezi ou menm ki poko abòne tou desann anba a sou ti klòch la abòne avèk chanèl tele espiral la an fason pou pa pèdi ankenn nan videyo nou yo nan pwofite tou pou nou kapab salye tout zanmi kominote pozitiv nou yo ki yo menm. Follow nou ki ede nou egalman sipòte nou nan biznis nou ki pran sèvis nan men nou nou konnen biznis nan se IPP ke l ye donk nou gen apèn 6 jou ki rete la pou ke ebyen sezon taks la li tèmine pou nou e fil taks nou sa pral trè enpòtan pou nou nou pral konn pi devan pou kisa e nou la nan 3501 west 28 suit 505. Key Simi Florida medam mesye se la pou kapab vini pou vin fè tax ou e kelkeswa kote ke w ye isi ozetazini ou kapab fè tax ou avek IPP pou kesyon imigrasyon menm se pa pale ebyen se dekabès ke nap fè se dènye tan moun yo se danse lap yap danse yap ponpe yap sote ponpe jisteman tèlman bagay yo mache kòm sou dè woulèt malgre ke w konnen ke imigrasyon li ekstrememan difisil nan moman kote ke nap pale la a.

Trè e menm trè trè spesyal madam mesye. Le tan pou nou kapab osève yon ti kout poz nap tounen pou nou kapab vin devlope pou ou menm tout dènyè enfòmasyon yo nou pral gen tout mizajou yo nan de zòrèy nou la nan kelke zenstan e gen enfòmasyon pou zye gen pou zòrèy. Ann pran ti poz la, nap tounen nan kelke enstan medam mesye. Ou fè aksidan? Ou kouche ou chita w pa bon? Ou gen doulè nan tout kò w? Ebyen, pa pèdi tan, vizite kounye a Sweet Sixty Physical Medicine. Se yon klinik kawopraktè ki la pou kaba tout doulè. Doulè nan kou, nan do, nan ren, nan jenou ak nan pye? Chache wè Doktè Mohamed nan Sweet Sixty Physical Medicine, kawopraktè pa w la, epi sa w tande a.

Suite 38, Ham City, 280 Patterson Road, Suite 3A. Telefòn yo se 407-239-1132 pou moun ki pale anglè e pou moun ki pale kreyòl yo, nou ka rele Jean Oxila, parenn kominote a nan 407-468-3858. 360 Physical Medicine, klinik kawopraktè sa a vin pou geri tout doulè, tout doulè.
Vwala, yon lòt fwa ankò, yon gwo bonjou, yon gwo bonswa pou nou tout. Non pa m se Janladi Simeon. Ebyen, m ap sèvi w depi lavil Dorlando. Jisteman, nou la a pou ke nou kapab pote pou ou menm tout enfòmasyon ki genyen nan kesyon imigrasyon. Ebyen, nou konnen ke mwen, kè m toujou kontan chak fwa ke mwen genyen chans pou ke mwen kapab anonse yon bòn nouvèl. Wi, jodi a se yon trè trè bòn nouvèl ke m vin anonse nou, puiske i saji donk de yon nouvèl ki. a pral fè plezi a tout moun. Pote fil pou azil, e si pa egzanp ou gen tps nan menw, ou se yon moun ki te vini sou Biden, ebyen enfòmasyon sa se pou ou jisteman se ouvri zòrèy nou pou kapab tande wi. Nou konnen ke se imigran nou ye, nou pa sèl imigran kap viv isi ozetazini, e nan sans sa a, etazini kòm yon melting pot li genyen moun ki soti toupatou ki gentan yo menm. swa akoz de paran yo yo te fèt isit e yo gen chans pou ke yo kapab gravi yon seri de echlon, yo vin gwo chèf nan gouvènman, yo vin gwo chèf nan leta. Enben, se le ka, medam, mesye, pou de sitwayèn sa yo ke m pral site non yo pou ou la a, se Maria Salazar, Maria Salazar, medam, mesye, e egalman genyen. E Escobar donk madanm sa a donk se yo tout se imigran ke yo ye jisteman ki mete tèt ansanm la a pandan ke yo nan paleman an en jisteman Maria Salazar ki li menm son congresswoman avèk Veronica Escobar donk si w ap chèche non Maria Salazar ou mèt mete Maria Elvira Salazar son sitwayèn ki soti nan peyi Venezuela nou konnen l. e li goumen pou konpatriyòt li ki soti o Venezuela an menm tan l ap goumen pou lout moun lòt moun ki soti lòt kote tou ebyen 2 depite sa yo alò se yo k nan tèt mouvman an men yo genyen depite de tou lè 2 kan yo demokrat repibliken ki mete tèt ansanm pou ke yo kapab soumèt nan paleman mèdam mesye yon lwa ki pral bay. Imigran ki san papye k ap viv Ozetazini yon estati legal, medam mesye. Maria Salazar avèk e demokrat ki ap viv nan Texas la ki se Congresswoman Veronica Escobar. Maria Salazar se repibliken e Veronica Escobar li menm se demokrat ke li ye. Nou sonje deja yo te prezante yon lwa pou nou menm mèdam mesye e ke yo te rele Dignity Act mèdam mesye Dignity Act la mèdam mesye nou sonje e li te fè anpil pale de li nou rete konsa nou tande li yon jan etenn li pa e fè gwo e bwi ankò. Menan, se te menm bagay la pou yo te kapab bay imigran ki san papye yon sèten fason pou yo kapab vin genyen rezidans pèmanan isi Ozetazini. Men jodi an ke nou ap apwoche nou de eleksyon de mi-manda yo, ebyen, Maria Salazar, menan mesye, li menm li twouve ke se yon nesesite pou yo kapab pran inisyativ sa a. Ebyen, si n ap gade a lekran la, Maria Salazar, medam mesye, se fanm sa a ki mete avèk Veronica Escobar ki soumèt lwa sa a. Kiyès moun ki pral kapab benefisye de lwa sa a? Ebyen, se moun ki toujou konpòte yo byen, sa di ki pa janm genyen dosye kriminèl, yo pa gen bagay sa yo nan rekòd yo, moun ki ap travay, ki pa rete sou kont gouvènman pa bò isit. Se moun sa yo ki pral kapab benefisye de. e lwa sa a men egalman moun ki montre ke depi yo vin nan peyi a yo fè yon jefò pou ke yo kapab apwopriye yo de kilti amerikèn nan sa vle di kisa gen de moun ki vini isit lan sitou pou espanyòl yo nou konnen ke ki pa fè anpil ankenn efò pou ke yo pale lang peyi a sa vle di ke moun sa yo se de moun k ap viv nan peyi a men yo andeyò de peyi a paske si w pa ka pale avèk yon sitwayen si w pa ka pale avèk yon bòs ebyen E sa vle di ke ou limite. E nan kad sa a medam mesye kite m di nou ke genyen de moun ki menm ale nan imigrasyon, lè yo rive nan imigrasyon fòk yo genyen yon e moun ki pou tradwi pou yo. Men moun sa a ki vin tradwi pou ou a li mete jij la le pli souvan mal alèz oubyen ajan an mal alèz lè l ap poze yon kestyon. Le tan ke l poze w kestyon an, an n di ke w konprann yon minimòm anglè avèk tan ke tradiktè a pral pran pou ke li kapab tradui anglè a pou ou a, ebyen sa pral vle di ke ou gen anpil chans pou ke w gentan reflechi sou kestyon an alò ke gen de repons ke jij la oubyen anfèt ajan an li menm l ap poze w, li bezwen yon repons imedyat nan men w. Donk entèraksyon sa li pa posib menm si yo pa elimine kòm si yo pa yo pa evoke l lòske lè lè lè w ale nan yon entèvyou men sa deranje kanmenm kèlke pa. Bon, yo oblije itilize de lòt teknik pou yo kapab konnen ki lè yon moun li menm l ap bay manti donk nan ka sa. Alòs, yo ta fè konnen ke semèn k ap vini la a se moman pou ke yo kapab al depoze lwa sa a nan Paleman an. E nan sans sa a, genyen deja plizyè patizan e zele nan gwoup MAGA, Make America Great Again, nan ki yo menm kritike inisyativ sa yo, yo wè kòm yon sòt de amnisti. E se pou sa k fè ke mwen prezante sa pou ou, dayè Maria Salazar li poste l sou paj li. e jisteman pou li di ke ebyen dignity is not amnesty, dignity se pa amnisti donk amnisti vle di kisa amnisti bon tout moun kapab ale fouye nan zo nan kalalou ale nan diksyonè pou konnen ke si yo amnistye ou pa egzanp on seri de moun ke yo te kondane epi yo bay moun sa amnisti sa vle di ke yo efase tout pèn ni. Enben, la a nan sans sa a, Maria Salazar li menm li plede pou l di ke se pa bagay konsa ke l ap regle li menm. Li menm li pa la pou l kapab pran kriminèl pou yo vin ba yo papye. E nan demach li a, li fè dè entèvansyon kote ke li eksplike ke si on moun ou genyen de dosye kriminèl ou p ap kapab benefisye de lwa sa a. Mentenan, ann gade pou n wè ki chans ki genyen pou ke lwa a li pase nan Paleman an. Ebyen. Avèk Maria Salazar medam mesye nou kapab di ke e son chans nou genyen akote de e Ayanna Pressley medam mesye nou konnen ki li menm ap fè gwo goumen tou e nan nivo Boston Massachusetts donk li menm li se on depite nan setyèm distrik ki li menm ap goumen tou pou ke li ka yo kapab bay moun ki gen ti pyès ayisyen sa li menm li restren. Espesifik. Se tps ayisyen an ke Ayanna Pressley li menm lap defann pou kapab bay ayisyen yo on tps ki ale sou 3 zan. Menm jan tou la a nan on plan ki pli laj nou kapab di ke. E Depite Maria Elvira Salazar li menm li ale nan plan pi global kote ke se tout imigran an jeneral l ap chèche pou l wè kòman yo kapab bay moun nan yon posiblite pou ke li kapab viv legal nan peyi an. Paske jeneralman depi ke w poko gen yon stati definitif, Ebyen, yo konsidere, alò, administrasyon sa a patikilyèman konsidere w kòm yon moun ki ilegal. Epoutan, se pa nesesèman sa. Paske yon moun ki file azil li, ou pa ka di paske l poko, azil li poko apwouve e ke ou di ke moun sa a li menm li ilegal nan peyi a. Yon moun ki gen tps, se pa paske tps a nan goumen, nan batay devan jij, jodi a pou di ke moun sa a li ilegal e ke l pa gen yon stati nan peyi a. Li gen yon stati. Kanmenm, stati lan se tps ke l ye e tps ki baze sou yon seri de peyi notaman tankou Ayiti konsa. Ok, donk nan sans sa a, chans ki genyen pou ke desizyon sa a, lwa sa a li pase se paske jodi an nou konnen ke Amerika li yon ti jan tèt anba. Etazini yon ti jan tèt anba avèk kesyon lagè, avèk kesyon tou dosye Epstein. E donk, se yon pakèt bagay ki antre an liy de kont ki vin fè ke dayè ou wè gen plizyè moun ki pèdi djòb yo. E donk, tankou sekretè Homeland Security an, ebyen, li menm ki pèdi djòb li. E nou wè ke minis jistis lan tou, li menm, li menm ki se DOJ a, li menm li pèdi djòb li tou. Alò, nan sans sa a, nou vle di ke. Eleksyon mi manda a kap vini la yo, yo pral mete Repibliken yo sou tansyon puiske Repibliken yo jodi an tout sondaj ki fè yo montre ke yo dèyè, yap fè bak nan sondaj yo e ke pa gen chans pou yo genyen eleksyon de mi manda yo. E nou tande l, Prezidan Donald Trump li te di l depi ke yo ta pèdi eleksyon de mi manda a, yo pèdi majorite ke yo genyen nan Lachanm nan avèk nan Sena a, ebyen yo pral impeach li. Impeach vle di kisa? Yo pral mete l an akizasyon e yo pral revoke l kòm prezidan e lè sa a se pral vis prezidan an ki pral pran pozisyon an. E vis prezidan li menm si l mal konpòte l tou yo ka ap impeach li tou. Donk repibliken yo gon nesesite, yon obligasyon pou yo kapab eseye remonte nan sondaj yo men egalman regenyen. konfyans sitou Spanish yo ki m ta ka di son yo gon majorite jisteman popilasyon Espanik k ap viv isi o Zetazini yo e ki gen dwa de vòt yo. Donk yo menm yo wè ke gen anpil eleksyon ki deja ap fèt la a, de ti eleksyon spesyal k ap fèt donk nan yon seri de zòn. e non seri de state ebyen se demokrat yo ki genyen donk sa vle di ke non eleksyon jeneral ki kab fèt la ebyen ba la pral difisil pou repibliken yo alò nan se sans on lwa konsa rive devan e kongrè ameriken an ebyen e yo pa gen chkwa ke de vote an favè de lwa sa pou moutre ke ebyen sa ki fè ke anpil moun pa vle wè yo jounen jodi an la. ki se jan y ap jere kesyon imigrasyon an, ebyen omwen yo ka gen yon ti remonte k ka fèt. Paske jodi a se pa demokrat sèlman non ki gen pwoblèm avèk repibliken yo, se oubyen administrasyon an. Se prèske menm moun ki te vote pou yo o sen de MAGA. Lotrejou m ap gade yon videyo la sou radyo Kanada, e se yon repòtaj ki fèt kote ke jounalis la ale nan kan MAGA menm. Kote ke gon pakèt bann ti jèn ki te vote pou Donald Trump yo tout desi e yo klè yo parèt tèt yo devan kamera yo pa kache pou yo di ke yo desi e ke yo entansyon yo se pa pou vote pou repibliken ankò nan pwochèn eleksyon kap vini la yo. Alò vwala nan sans sa a mèdam mesye mwen te vle eksplike nou sitiyasyon an ki vle di kisa Sa vle di ke Dignity Act ke nap pale de li la a, e lwa sa ke Maria Salazar li pral depoze devan kongrè a semèn pwochèn nan, ebyen son lwa ki mande ke fò fè respè w. Fò pa ap foure kò nan tout bagay, gen moun kap rankontre moun nan lari a, ensilte moun, èske w konprann, paske yo vle montre ke yo se gwo nèg yo ye, ke Etazini ba yo dwa pou yo fè sa yo vle. Men Etazini sa ke nap viv la jounen jodi an, yon moun ou pa gen dwa fè sa w vle ladan l. Dayè nou wè ke jounalis, yon seri de medya ki peye gwo lajan paske administrasyon an li menm li rele w devan lajistis e anvan menm dosye a rive devan jij kòm yo santi ke bagay la ka grav pou yo, yo jwenn yon antant avèk Donald Trump, yo peye l yon gwo lajan, sa k peye 10 milyon, 15 milyon dola pou ke yo kapab abandone kes la. Donk nou menm ki nan sitiyasyon difisil sa a, nou gen nesesite jisteman pou ke nou kapab mache sou pinga nou, mache sou 13 nou, jisteman pou ke nou pa kapab pile sou 14 nou, mèdam mesye, yon fason pou nou kapab benefisye de kelke swa bagay ke administrasyon an e ou di mwen son e elu ta vle jisteman fè an tèm de demarch an favè nou pou ke yo kapab retire nou nan sa ke nou ye la a. Donk se toujou yon gwo plezi jisteman pou m pote jan de enfòmasyon sa yo pou nou menm e mwen espere ke nou menm tou n ap kontinye sipòte, n ap kontinye mache avèk Telespiral e mizajou nou p ap kite l dèyè paske se li pou n gen nan tèt nou m konnen ke depi nou tande yon bagay deyò a nou asire nou. Kote m ye la a fòk mwen di nou ke mwen gen de bagay ke Mwen mete chita ap tann la jisteman pou ke mwen kapab vin fè videyo sa pou nou menm paske m konnen ke gen anpil ladan nou k pral di m tande tèl bagay eske se vre m tande tèl bagay m pote tout ti detay yo pou nou menm la jisteman pou ke nou kapab konfòte nou nan sa ke nou gen pou nou fè e an jeneral mwen di nou sa pa al pèmèt ke moun polisye ba nou kontravansyon nan lari a pa al fè ankenn anyen pou al arete nou eske w konprann ta lò tande ke n al nan ice. Paske jodi an, avoka preske pa menm vle pran dosye imigran ke yo arete al nan ice ansanm avèk yo. Ok? Donk, n ap konprann ke se yon bagay ki ekstrèmeman difisil alò ke se lajan wi moun yo ap peye, kòb yo ap peye jisteman pou ke yo kapab mande avoka sèvis. Enben, gen avoka medam mesye ki pa vle jisteman pran dosye sa yo. Alò, evite miyò pase mande padon. E kèlkeswa dosye ke w ta gen la a pou le moman, depi se kesyon taks, nou di nou ke nou rete yon 6 jou la a devan nou pou nou fil taks nou, nou menm ki poko fè taks nou, vini nan EPP Tax Relief Medam Mesye ki nan 3501 West Vine Street yon fason pou nou kapab jwenn sèvis nou. Nou menm tou ki genyen bezwen e sèvis imigrasyon, donk kèlkeswa sa l ye a depi se imigrasyon, Ebyen nou kapab akonpaye w, nou kapab jisteman pran dosye w la epi mete l kote li sipoze ye a, ou menm ou kapab jwenn satisfaksyon. Donk ou ap kapab vini nan 3501 West 28 Suite 512 e pou kesyon imigrasyon yo e n ap jere w. Nimewo telefòn pou rele nou se 407 284 22 40, 407 284 22 40. Medam mesye se yon plezi pou m te ansanm avèk nou jodi a.